Nou fanmim zanmim yo kap tandem nan lè sa nou antre sou chanèl la pou nou salye chak zanmi chak fanmi chak nouvo abòne ke nou genyen nou diw byenveni lakay ou e nou salye chak moun an jeneral nou te kontan paske nou gen kèk tan ke nou pa antre sou chanèl la men aswè a nou antre avèk yon kontantman Avèk yon jwa e nou anbrase nou tout nan non Jezi ki gen tout pouvwa. Aswè a nou antre sou chanèl la e avan jis ke nou kòmanse nap mande w yon gran eskiz avèk videyo ke nou te lage byen ke li te rive nan wout li te koupe men nou pat vle kenbe l nou te lage videyo sa e ke nou di w mèsi tou avèk chak moun ki te pran swen ki te tande videyo nou yo ki te gade yo ki te bay videyo yon like ki te kite yon kòmantè pou nou nou di w mèsi anpil cheri m yo mwen renmen nou anfen mwen renmen nou. Aswè a videyo ke nou gen pou nou, kote ke pati videyo nou te gen pou nou te pèdi a nap kontinye ansanm avèk li, ki se kòman pou jere yon timoun nan yon fwaye. Nou konnen byen ke timoun e benediksyon Bondye ke li ye, men li pa fasil pou jere yon timoun nan yon fwaye, paske gen anpil pafwa sa ke ou vle pou timoun nan se pa li ke l vle men avèk èd labib ou avèk sekou de lapawòl nap jwenn kòman nou kapab jere yon timoun nan fwaye. Ou menm ki gen timoun nan fwaye w, ki ta renmen konn kòman pou jere timoun nan ou mèt gade videyo a epi kontinye swiv nou wap jwenn bon edikasyon pou kapab bay timoun nan pa bliye nou te diw ke premye edikasyon yon timoun li soti ki nan fanmi premye edikasyon timoun nan se familyal gen anpil moun ki panse timoun nan pou kont li li ka pran edikasyon non premye edikasyon se manman avèk papa ki bay li kòman manman avèk papa ki bay li sa depan de avèk moun timoun nan leve a ou dwe bal prensip Ou dwe moutre li kòman pou l viv. Kòman lematen pou l salye yon moun. Si ou menm ki nan kay la antanke manman n lè l leve ou pap salye l, w ap moutre lè l leve ki tektik kòman pou l jere vi l. Premye bagay ankò nou di w lè w ko gwo timoun ke w ap leve nan fwaye, premye kisa ou dwe moutre l lè ke timoun nan ap leve. Pa egzanp, timoun nan leve lematen fò w aprann li premyèman fò l al douche avan ke Li rantre, e apre pou l salye moun, lè l fin salye moun, apre sa, pou montre timoun nan tout taktik ke l pou l fè, tout sa l gen pou l fè, sitou pou nou menm paran ayisyen yo, nou vrèman neglijan nan sans sa, depi timoun nan rive nan yon laj, nou gen tan abandone nan senk sizan, nou panse timoun nan gen tan gen yon laj li ka fè sa l vle, non li pa fè, li pa, li pa fezab ditou ditou, nou dwe pran swen timoun nan paske li menm pou kont li pa ka pran swen tèt li, gen anpil paran ke nèk leve timoun nan, Si li vle al benyen lal benyen nan lèl kapab nan, ou dwe lè ou dwe disponib pou pran swen pitit ou paske benediksyon li yon bagay ki Bondye bay ou dwe jerel byen paske Bondye li menm lè kel bon bagay li renmen poul bon bagay pou ap byen jerel sa ke nou vle di ankò lè ke ou gen timoun nan yon fwaye se ou menm ke lap swiv paske si pa egzanp tout jounen li wè kote ke nap batay, nap joure, nou pa janm ka alèz konsa tou li menm avèk frè a, li menm avèk sè a oubyen lèl jwenn yon moun lap toujou nen konsa lap renmen pale anpil, lap renmen joure, li pap janm ka gen yon bon konduit avèk okenn moun paske se sa kel leve jwenn paran nap aprann men gen timoun ou wè ki fè li se pa paske jwenn paran nap aprann li, li gen dwa jwenn li nan yon lòt moun men koz de kisa paran nou yo tou yo neglijan nan sans sa. Pa egzanp, lè ke ou gen yon timoun wap leve, fò w aprann ke timoun pa leve nan 2 kay, timoun leve nan yon sèl kay. Pa egzanp, m gen timoun m ka di, m mete rad sou ou jodi a nou pral vizite, m ale avèk pitit mwen m gen dwa fè yon jounen ka matant li oubyen m fè yon jounen ka grann li, pa gen pwoblèm. Men afè de di voye timoun al pase yon semèn, al pase 2 semèn yon kote, non sa pa fezab. Timoun pa pase 2, pa leve nan 2 kay. Yon timoun, se manman avèk papa ki pou leve l. pou yo ba li yon bon edikasyon. N ap jwenn nan yon fwaye kòman nou kapab jere yon timoun. Pou jere yon timoun, men kòman. Pa egzanp, timoun nan fè w toujou la pou w ap aprann li sitou pou l gen krent. Premye bagay ou dwe aprann timoun nan gen krent pou Bondye. Kòman ou pral aprann li gen krent pou Bondye? Sitou anpil paran ki kretyen toujou neglije sa. Anpil paran neglije sa, yo pa janm ansenye timoun yo lapawòl de Dye non. Timoun nan e pa fè timoun nan pè ou. Se pa baton l pral pran men aprann timoun nan pase l pè ou pito w aprann li gen krent pou Bondye. Kisa, tankou timoun yo, depi l arive nan yon laj depi tou piti w ap di l men kisa sa ye, men kisa sa ye, aprann li de vèsè. Depi timoun nan kòmanse ka li ou dwe ba l devra biblik pou l ap fè, fè l aprann li Li Labib pou kont li montre l ke li enpòtan nan vi li, aprann li, si w fè sa, men ki sa k ap rive pou ou demen si Dye vle, men ki sa ke w ap genyen, men ki sa Bib la di. Bon, lè timoun nan kòmanse ka li menm pou l ap li Pawòl Bondye pou l wè sa ke li di, sa rann timoun sa demen si Dye vle li gen yon krentif pou Bondye. Dezyèm bagay, paran yo, sitou pou nou menm, nou pa dwe ap di timoun yo sotiz. Sitou gen anpil paran ki renmen sa lè y ap pale avèk timoun yo, yo trete yo nenpòt ki jan, yo di yo nenpòt bagay devan moun yo, nonnonnnon. Lè ke w di l konsa, li menm tou demen si Dye ve li p ap pran sa pou anyen, l ap kanpe nan figi w pou l di lè sa se pa timoun nan ki maledve, se ou menm ki maledve paske se ou menm ki konn ap di l sa ki fè ke li ap repete l. E lòt bagay ankò lè ke w gen yon timoun, gen anpil paran se yo menm ki fè timoun nan visye. Pa egzanp, si ke se paran m ye, m gentan konnen kòman pou m pran swen vant pitit mwen. Gen anpil paran ki konn di non fò m fè l fè de twa jou san manje, fò m kite l fè yon jounen san manje pou si m pa gen non. Si w pa gen se yon lòt bagay m ap aprann pitit mwen lè m pa gen pou l tann mwen, m ap pale avè l pou l konprann mwen lè m pa gen tou l ap wè m pa gen men gen moun nan ki gen manje a la. Sa konn rantre anpil timoun konn vin soufri Yon maladi lè ke l vin gran paske paran yo vrèman neglijan nan pran swen vant pitit. Ou dwe sansib pou vant pitit ou. E lòt bagay ankò, lè ke ou gen yon timoun nan fwaye, ou dwe fè timoun nan santi ke l se yon pwen enpòtan pou ou nan fwaye a. Ou dwe fè l santi ke san ou, li menm ou pa t ap gen vi. Bay timoun nan anpil lanmou. Gen anpil paran ki pa renmen di timoun yo, yo renmen yo, ki pap bo yo, ki pap bay timoun yo love, ki pap anbrase yo. Non nan yon fwa yo dwe anbrase timoun nan, ba l love, di l ou renmen l. E pa kite yon lòt moun k ap di li renmen l. Lè ke se yon lòt moun ki di li renmen l, lè sa timoun sa li menm, lè l vin ap aprann tande de renmen an, l pa konprann li nan yon sans, montre timoun nan kòman Love la e nan fanmi poul kòmanse moutrel poul pa egare lè yon moun dil renmenn poul ka konn kisa kel di ou dwe bay timoun ou love ou dwe an cheril ou dwe moutrel ou renmenn nan tout sans lèl leve le maten ou dwe tanzantan pou wap dil li bèl gen anpil paran toujou ap di kòmsi si yo te gen pwoblèm avèk papa timoun nan yap trete timoun nan mal men ou pa dwe fè sa ditou timoun nan inosan li pa konn anyen nan sa ke wap fè a ou dwe bay timoun nan tout lanmou tout tanw se pa li menm ki te diw fèl. Se pa li menm ki te di w fè l. Si w te fè l nan lanmou, piske gen yon bagay ki pa santre w menm avèk papa l, ou pa dwe maltrete l pou sa. Ou dwe ba l swen. Ou dwe renmen pitit ou an, cheri pitit ou, fè pitit ou santi w gen tout lanmou pou li. Ou dwe ba l tout ou menm. Lòt bagay ankò, nou dwe fè timoun yo alèz ansanm avè nou. Gen paran k toujou ap viv nan manti ansanm avèk timoun. Menm lè ke yon bagay pase, l kenbe l la, bay timoun nan manti, bay timoun nan manti, bay timoun nan manti. Demen, si Dye vle, timoun sa a pap janm gen konfyans nan ou e li menm li pap janm ka alèz ansanm avè w. Se pa li ki lakoz, se ou menm kap lakoz, se fason ke w te jere l, se fason ke w tap bagay. Sitou pou moun ki gen timoun piti yo mezanmi, li trè enpòtan, aprann pa bay timoun yo manti, aprann pa di timoun yo di manti. Pa egzanp, si ke yon moun vin kote w, ou la a lstan, epi w di timoun nan, di entèl m pa la. Sa a li pa bon ditou, la enstri w ap enstri timoun nan nan manti, w ap aprann li pou l ap bay manti, demen si Dye vle l ap fè menm sa w di l lan. Hein tout sa ou pa dwe moutre timoun yo ou byen si ou gen yon bagay nan men w li ou anprann epi wap di di entèl ou pa konnen e alòske bagay la e nan men w li ye li pa bon ditou ditou ditou lè nou fè sa nou aprann timoun yo pale manti se nou menm ki koz sa nou menm ki koz sa. Nou pa dwe ap aprann timoun yo pale manti. Si l wè bagay la nan mwayen estan, y ap mande l pou l di w pa konnen an prezans timoun oubyen di timoun nan yo, wè, m pran tèl bagay, lè entèl vini wa di l konsa e mwen te prann pou wè sa m ap fè w. Anpil paran k renmen fè sa. Non, nou pa dwe fè sa ditou, ditou, ditou, ditou, ditou. Nou prann timoun nan wè. Nou pa dwe di l pou n di kounya sa a pa pran n. Li menm tou, lè l pran yon bagay pa w, li pap janm di w se li menm ki pran l. W ap touye l, w ap krache l anba baton, poutan l pap janm di w alòske li k pran l paske se ou menm ki ansenye. Lè sa a, si w bat li, w mechan. Ou mechan, men tou li se ou menm ki ansenye. Sa w moutre l la, se li l aprann. Gen anpil bagay ankò, sitou pou nou menm paran ayisyen yo ki gen jèn fi ke nap leve. Gen anpil paran ayisyen ki panse lè ke yap leve yon jèn fi se pa kite l fè zanmi, pa kite l pale ansanm avèk moun, oubyen tout kote l prale fò l jwenn yon konpay, kòman m te kapab di pou yap jere l oubyen se sa kap fè, non non non non. Se pa sa kap fè l, e pa sa kap fè timoun nan li, tande byen, Gen timoun ki fèt avèk tout santiman l. Gen timoun nan malgre w te redi pou w te fè sa pou w te fè, sa pou l fè a l ap fè l. Men gen timoun ki gen vrèman bon santiman. Men gen anpil paran timoun nan konn gen bon santiman nou fè l pèdi santiman koz de kisa fason ke nou aji. Fason ke nou ap jere timoun nan li pa bon ditou. Nou dwe aprann konnen lè ke nou gen yon ti yon ti jèn fi pa egzanp n ap leve nou dwe fè l alèz ansanm avèk nou. Fè l alèz fè l zanmi nou. Esplike l kèk bagay de nou menm, esplike l kòmsi moutre timoun nan vi a, moutre l kisa k gen nan vi a, esplike l kòman vi a ye, esplike l kisa l ka jwenn, kisa l ka tande, kisa l ka wè nan vi a. Paske gen laj yon timoun rive ou dwe esplike l ki karyè l ka jwenn, kisa k gen nan vi a pou li menm ke lè l jwenn yo pou l ka konnen pou l ka pran tèt li. poul ka pran tèt li paske pafra anpil paran se nou menm ki fè timoun yo tonbe nan move chemen fason ke nap aji si pa egzanp la ou gon ti jèn fi ki gen 16 ane lakay ou de entèl oubyen l vini l diw manmi gon moun ki mandem renmen sa sèlman ou kòmanse ap bat nou poko nan laj pou renmen ou kòmanse ap pale anpil ou kòmanse ap jourel non ditou li diw li gon moun ki renmenl wap mete chita wap mandel men kisa renmen gen ladann men kisa renmen gen ladann Men kisa renmen ka fè men kisa renmen pa ka fè epi gen yon laj ke ou gen yon jèn fi lakay ou gen laj li kel rive li pa janm di ou moun mandel renmen ou sipoze mandel ou menm gen kesyon ou dwe pozel ou toujou dwe ap poze kesyon ou pa janm gen moun ki pale avèw biw pa gen ou dwe pozel kesyon pou ka konnenl bat poul zanmi w epa jourel la kap fèl zanmi w epa fè jalou fè tèt ou di a se pa sa kap fè timoun nan soti byen. Pou timoun nan santi byen se pou ede l. Ou dwe sèvi l yon zanmi, yon kanpay. Vrèman ke w se paran timoun nan, men lè w ap ede, ou dwe ede timoun nan nan lapawòl, nan tout sa ki la fè. Ou dwe toujou la pou li, ou dwe toujou la pou ede l, pou sèvi l yon kanpay. E lòt bagay ankò, paran ayisyen tankou pa egzanp, paran nou yo sitou, Yo gen anpil bagay ke yo pa renmen tankou pa egzanp, si yon pa egzanp yo gen yon ti jèn fi lakay ou yo, ou tande yo di ou m al nan mache men tèl men sa m pote pou ou oubyen men rad m pote pou ou oubyen men non non non non non gon lay timoun nan rive fò aprann li konnen kòman pou l abiye tèt li ou dwe ba l kòb pou mennen l jodi a pou l al shopping Byen bal kòb poul al achte sandal oubyen bal kòb poul achte rad oubyen ou kapab al avèk li wi di entèl chwazi oubyen mezire kisaw renmen nan sa yo chwazi saw vle chwazi saw renmen an li menm poul kapab prann abitye timoun nan demen si Dye ve sil ta jwenn yon zanmi kap fèl pou li poul ta entèdi tèt li poul pa egare poul ka sedwil poul ka poul pa egare se ouk pou moutrel. Wap jwenn gen anpil jèn fi k rive nan yon laj koz de jan paran leve yo a, kou nenpòt ti bagay wè yo egare yo vire lòlòj yo se fason ke w leve timoun nan, fason ke w pa aprann li vrèman m ka eseye konprann, ou pa gen yon mwayen teknik ou ka lonje men w kote w ka rive e Men aprann timoun nan tou poul ka bagay ou dwe toujou bat pou satisfè pitit ou byen ke nou konnen sa pap janm osi fasil pou satisfè yon timoun nan tout prè lè vini lòt bagay fò aprann timoun nan viv avèk sal genyen fò aprann li viv avèk sal genyen sa ke w genyen. Pa egzanp, si se 100 pesos m gen, m pa gen dwa plenyen devan timoun nan, sèl 100 goud m gen, m pa ka fè anyen, pa ka fè anyen. Non, pa plenyen devan l, montre l 100 peso a, pran sa w ka fè a, ou fè l ansanm avèk li, oubyen w panse nan kè w, pa reflechi devan timoun nan, pa plenyen, li menm tou pou l ka pa sispann plenyen. Se nou menm ki pou ede timoun yo demen si Dye vle pou yo ka gen yon bon vi, pou yo ka gen yon bon jesyon, pou yo ka konn kòman pou yo kondui tèt yo. Paske timoun se yon pwen ki vrèman enpòtan. Yon fwaye ki pa gen timoun ladan l, mèt di fwaye sa li vrèman dezòne, li vrèman tankou yon fwaye ki ebrale. Men lè fwaye a gen timoun ladan li, konsa tou l ka menm jan ebrale a paske si w pa konnen kòman pou jere timoun nan, w pa konn ki okipasyon timoun nan, w pa konn ki sa timoun nan dwe bezwen nan fwaye a, ou pa konnen ki nesesite timoun nan nan yon fwaye, l ap menm jan ansanm avè l. Mezanmi, sitou kenbe timoun nou yo Demen si Dye ve pou nou pa regrèt pou nou pa kriye anpil paran lage timoun nan libètinay timoun nan soti lèl vle lantre lèl vle depi piti koul kòmanse gran lap soti lèl vle lap antre lèl vle ou gen pwoblèm ansanm avèl non se ou menm ki kòz paske lè ke ou gon timoun li gen dwa soti la lal jwe boul oubyen lal jwe bagay avèk lòt ti zanmi ou pa konn kote lèl vini ou pap dil anyen koul gran ou bezwen gen kontwòl li non cheri timoun pa leve konsa wap soti nou te konn kote ou prale dayè timoun pa leve nan gwoup nan bann Timoun pa leve nan gwoup nan bann. Ditou, ditou, ditou. Ou pap janm konn sa l ap mennen. Timoun pa leve nan gwoup. M pa di timoun pa ka fè yon zanmi, ou ka fè yon zanmi. W ap vin lakay mwen, ou ka chita ansanm avèk li. Zanmi sa tou nou menm tou, lè ke l fè l, se pa move jan pou n ap ba li move rega. Fè zanmi w, pitit ou a, fè l vin zanmi w. Fè l vin zanmi w, mete l zanmi w, mete l alèz. Yon moun ki zanmi pitit ou, l dwe zanmi w. Fè l zanmi w. Si w wè li, li chwazi pou zanmi l, ou menm bat pou l zanmi w tou. Bat pou poul zanmiw pou fè zanmi an vin zanmiw kòmsi se te pitit ou a bal lanmou bal sajès toujou pale ansanm avèk li onorel epi konsa nenpòt sal ta konn de pitit ou a tou li pap kenbe sa sekrè pou ou paske ou se zanmi li timoun pa konn leve nan dike al jwe avèk zanmi fè tande yo ou pa konn sa kap pase ou pa konn nonnnnnnonn Ditou, sa pa fèt. Yon timoun gen prensip. Tankou yon timoun ou leve, ou vle jwe, anben m mete rad sou ou jodi a, m mennen w kote, ou jwe, apre sa m retounen ansanm avèk ou, pa gen pwoblèm. Yon timoun, ou dwe aprann tou, ede timoun yo jere vi yo, koz de kisa gen anpil paran ki di konsa, an, m pap achte sa, bagay m ta gen lajan men nan sa m pral mete l. Non gen kèk bagay, ou wè timoun nan mande w li l bezwen, li wè li vle vle avè l, li vle pou l jwe, ou dwe satisfè l avèk jwèt sa tou, Ou dwe tankou gen paran pa renmen achte jwèt pou timoun. Depi gen jwèt, m pap achte l pou timoun. Men gen jwèt m ap ba li l. Gen jwèt m ap ba li l pou l ka konnen ke pou l ka jwenn travay pou l fè. Pandan se tan l pa chita tout jounen l lakay li pa fè anyen. E depi piti tou aprann timoun yo kòman pou yo viv lè yo leve ki sa pou yo fè. Fò yo travay, fò yo konnen travay pa anyen. Gen moun ki toujou di, o ti gason m gen m pap ba l ranmase fatra. Evre cheri, ou pa janm konn kote l pral tonbe. Kounye a, si l rive a rive nan yon kay pou kont li, oubyen yo voye l al etidye kèk lòt ki rive nan yon kay pou kont li, lè l fè fatra, sa l ap fè avè l? Li pap ranmase l? Non cheri, ou fè fatra, ranmase l. Si timoun nan manje yon bonbon, aprann li, lè l manje bonbon an, sachè bonbon an li pa dwe lage l atè, lage l atè, se rele l, fè l ranmase l, di sachè bonbon an lè w manje l men ki kote pou w lage l. Yon dezyèm fwa l lage l atè a, fè l ranmase l ankò al mete l nan vaso l, paske depi timoun nan manje yon bagay li dwe konn kote pou l mete l. fèl metel nan poubèl poul pa lagel atè paske gen kotel pap bon pou li gen kotel rive yo ka bal pwoblèm avèk sa depi lakay li fò aprann timoun nan pwòpte nou dwe aprann timoun yo anpil pwòpte timoun nan retire rad sou li gen timoun nan li vin retire rad lal voyel nenpòt kote bagay non paran menm pasel ranmasel nan cheri m pap pran sa nan men timoun depi ou kòmanse gen 3 zan 4 an ou dwe aprann konn kòman pou jere rad ou m moutrew m pa pral baw lave non. M pap ba w lave, m pap ba w repase, men si w sot legliz, m ap moutre w kòman pou w mete rad ou nan sens ou, pou w mete l pran lè, kòman pou w ranje l. Ou retire rad drive sou ou, m ba w kote pou w mete l. Ou pral benyen, ou retire rad sal la sou ou, ou konn kote pou w mete l. Ou retire kilòt sal la sou ou, ou konn kote pou w mete l. Se konsa w dwe jere yon timoun. Ou pa dwe kite l ap aji nenpòt jan, oubyen retire sandal la nan pye Lenin voye l la, epi ou menm swa w ranmase l, oubyen w kite l la. Non cheri sa pa fèt, gen kote l ap rive yo p ap pran nan men l, se ou k ap fè l mal viv, yo pral ba l move jan, se ou k koz, se fason w te leve l la. Li retire sandal la l lage l la, ou sipoze di l, cheri sa pa plas sandal la. Ou fèl pran l, lè w retire sandal la piye w men kote pou w mete l, epi di moman ke l retire li dwe konn plas li depi w wè l atè a entèl vin pran sandal la ou fè l leve l lè w retire l men kote pou w mete l fò w aprann li lè w retire rad men kote pou w mete l sitou lè w lave depi timoun nan sitou pou tifi depi tifi a rantre nan 4 senkan gen bagay ou dwe kòmanse ap montre l Ou dwe kòmanse ap moutre pwòp lè w fin byen avèk sèvyèt ou men ki kote w mete l. Ou dwe moutre timoun nan lè l pral beny ki swa pou fè. Ou dwe aprann li afoubi bouch li anvan l dòmi. Aprann se ou k pou moutre timoun nan pou l leve nan pwòpte de mesi Dye vle lè li rive yon kote pou l pa santi wont. Pafwa anpil paran koz de ti l gen de yon timoun lè yo rive yon kote yo pase mizè koz de jan paran an te leve yo. Mezanmi an nou ba timoun yo bon edikasyon paske sa nou ba yo jodi a se li menm demen si Dye vle k ap itil yo. Gen timoun ou wè lèl gran lap ede yon paran, se atravè de sa paran te ba li. Ou menm ou ta renmen pou paw la ede w men malerezman sa